Bonswa tout moun, jodi an mwen pral pale nou de ki danje ki genyen lè ou itilize mizik, videyo ou di mwens foto ki pa pou ou nan youtube si se premye fwa ou vin nan chanèl lan pa bliye pou subscribe epi subscribe vle di abone li gratis wap peye 5 kòb epi kite yon kòmantè pou mwen lè ou fin gade videyo a pou dim sa ou panse ok ok men ki danje ki genyen lè ou itilize yon foto, videyo ou di mwens yon mizik ki pa pou ou nan youtube. Anvan ou kreye yon videyo, fè rechèch. Anvan ke ou kòmanse fè videyo nan YouTube, fè rechèch. Defwa li pa fasil pou jwenn yon moun ki pou di ou men ki sa pou ou fè. Defwa se lè ou pran ou konnen. Ok? Men, ti konsèy mwen te kapab ba ou. Si ou ta gen yon, ou ta gen malè itilize yon mizik ki pa pou ou, nan yon video e ou pa gen pèmisyon pou li, YouTube ap voye fè w konnen sa. Ou tande m? Defwa, li pa voye fè w konn sa jodi, demen si Dye ve non. Defwa YouTube pran anpil tan pou li fè w konnen ke ou gen, ou vyole lwa YouTube lan paske ou itilize yon video ki pa pou ou. Ok? Sa k pase? Semèn nan m tap wè, m tap gade kèk atis ayisyen ki te gen pwoblèm antre yo, paske gen youn ki itilize mizik lòt lan nan videyo li. E pi lè Youtube voye di moun ki mèt mizik lan sa, mèt mizik lan voye di moun ki itilize mizik lan men sa youtube fè m epi li di l konsa men nonb de tan ke mwen ba ou pou retire mizik lan sou videyo a epi misye li menm te estomake sèl ti konsèy m te ka ba nou si ou ap fè videyo nan youtube ou ta jwenn youtube voye yon notifikasyon ki di ke ou vyole lwa youtube lan paske ou mete yon mizik oubyen yon videyo oubyen yon foto ki pa pou ou sou youtube Piga ou fè kòlè se chache konnen ki videyo li ye. Dèfwa ou gentan konnen ki videyo li ye. Men dèfwa li difisil pou konnen. Ou konprann mwen? E pi si atis lan men menm li ekri ou, ou gen twòp chans menm. Paske Ayisyen, se Ayisyen parèy nou nou ye pa egzanp ok. Si ou itilize mizik yon Ayisyen parèy ou. Ayisyen li voye di ou konsa men sa yo tout di mwen ke ou itilize mizik mwen Epi mwen ba w yon delè pou w retire li. Sa ke w ap fè, w ap mete l tou dousman epi w ap pale avèk li, w ap ekri l back, se pa t fòt ou. Epi si se negosye pou nou negosye, l ap negosye avè w. Èske w konprann? Paske gen negosyasyon ladan l tou. Paske li gen dwa, se dwa l ap ba ou pou ou kapab itilize mizik lan. Si se peye w ap peye, m pa konnen. Antoulèka. Si son video ou gen kap mache anpil ou pata renmen ke youtube retirel sou platfòm nan se pou negosye piga nou fè piga n fache piga nou fè estomake kòman di bagay lan ou konprann mwen paske lwa youtube lan men kòman li kèlkeswa peyi ke wap viv lan kel te ayiti afrik te mèt kote wap viv lan Lwa youtube lan li pou tout moun. Eske ou tande mwen? Lwa youtube, lwa facebook, kèlke swa social media platform nan yo gen pwòp lwa pa yo, epi lwa pa yo a, se pa yo li ye ou sipoze aksepte li. Menm ke Ayiti pa gen sa yo rele dwa dotè, men depi ou mete yon bagay sou youtube, Gen yon kod depi yon moun itilize video w lan algorithm nan gonw se konnen moun sa yo se robo se yon seri de konpitè pwogram ke yo itilize kap gentan fè youtube kap gentan alète youtube ke video sa yo sanble men moun ki itilize video sa yo kounye a yo pral voye yon notifikasyon bay chak moun sa yo moun ki fè video a epi moun ki pran moun ki fè video moun ki mèt mizik lan ou di mwen si se mizik lan foto a ou byen video an epi moun ki itilize l kounye a chak moun sa yo ap resevwa yon notifikasyon kounye a la ou menm ki konnen ke ou itilize sak pa pou ou an kè w ap sote moun nan ki konnen se mizik lan ou byen foto video a se pou li li an kè l pap sote paske l konn se pou li li kounye a la YouTube pral mande li, kisa w vle fè avèk sa? E li menm fòk li deside kisa li vle fè avèk sa. Kounye a la, li kapab deside ekri w, ou di mwens, si se yon bon moun li ye, li gen yon bon kè, li ka ekri w, li di w konsa, men ki, men kisa li, men, men, men li resevwa notifikasyon sa a nan YouTube, epi li gen dwa ba w yon delè, tankou li ba w yon ti chans pou kapab rezoud pwoblèm nan. Paske, èske ou konprann mwen? Si ou pa deside negosye avèk li, li gen dwa klike, paske YouTube ba li opsyon. Nan opsyon li ba, YouTube ba li an kounya la, li pral klike pou l, pou l chwazi youn nan opsyon yo. Men si ou estomake, ou fache, kounya la ou pral fè mèt mizik lan, oubyen mèt foto a, videyo a, ou pral fè, ou pral fè l fache tou. Kounya sa k pase? Li gen dwa klike opsyon ki, ki pi mal pou ou an. Kounya lè klipe klike opsyon ki pi mal pou ou an sa konnen k pral pase YouTube pral delete video lan epi YouTube menm menm menm sa depan de ki anplè bagay lan li kapab baw yon warning warning nan son bagay ki se yon konkou son yon kat wouj m te ka di w se yon warning nan se yon kòm m te ka di l an kreyòl Se tankou ou fè yon bagay epi l ba w pinisyon sa a, pinisyon sa a rete sou chanèl ou a, l pa janm sòti. Èske w konprann mwen? Li pa p janm sòti. Epi gen warning ke l ba ou tou, ou kapab fè yon, ou kapab fè yon, ou kapab ekri YouTube epi ou di l men kan nan, men sa k fè w te itilize se pa t fòt ou, ou konprann? So petèt, petèt. yo kapab baw yon chans. Premye warning ou an youtube ba ou an li kapab rete sou chanèl ou an pou 90 jou, defwa tou li rete pou toujou, li gen dwa rete sou chanèl ou an li pa janm sòti. Si se sa ki pran 90 jou pou l sòti an, youtube gen dwa baw youn li pran 90 jou epi ou vin pran 2 ankò. 2 an sa vle di ou gentan nan pwoblèm la ou gentan ou gentan nan kondi nan pozisyon ke chanèl ou an andanje ok ou gen youn ou gen de depi ou pran yon twazyèm bang youtube ap delete youtube ap retire chanèl ou a nèt sou platfòm nan. E de de fwa ke li gen dwa, de fwa li konn fin retire chanèl ou a sou platfòm nan, li konn pa, li konn fè li enposib pou ou ouvri yon lòt chanèl sou non ou. Èske ou tande? Se sak fè nan fè tout atansyon ke nou kapab mesye dam si nan fè videyo sou YouTube, anvan nou itilize yon videyo oubyen yon mizik oubyen yon foto ki pa pou nou, Li bon ke nou fè rechèch ok. Li bon pou nou fè rechèch avan nou itilize videyo ki pa pou nou, mizik, oudjwens travay yon lòt moun. Paske, yo di konsa malèt avèti pa tire kokobe. Paske gen anpil demach pou fè pou jwenn chanèl ou an. Sa depan, sa depan kijan ke setting, kòman ou te kreye chanèl lan. Gen yon fason ou te kreye chanèl lan, Si li delete, si YouTube retire li, yo kapab pran desizyon, yo ka restore, yo kapab ba w chanèl lan back ankò. Men, gon lòt fason ke w ka kreye chanèl ou an, depi yo retire chanèl la sou platfòm nan, pa gen anyen ki kapab fè pou yo, pou yo retounen sou desizyon, menm ke yo ta vle retounen sou desizyon yo, yo delete, yo delete li nèt. Èske w konprann mwen? YouTube pa ap jwe. YouTube ou wè la a, ou pa kapab kwè YouTube. YouTube se danje li ye. Si w ap fè videyo, ou met tout kouraj ou, tout enèji ou, tout tan ou nan yon videyo. Kounye a ou rive yon kote ou kòmanse ap fè ti kòb ou. Kounye a la pou wè yo pral delete chanèl ou. Yo pral efase chanèl ou sou platfòm nan. Se bagay ki kapab fè w kriye, ki kapab ba w anpil nostalji. Ok? So, fè atansyon, fè atansyon. Gen fason wi pou w itilize mizik moun. Malgre sa l pa sef non. Li pa sef. Petèt nan yon lòt videyo mwen kapab moutre nou ki jan de mizik nou ka itilize. Ok. Tanpri si se premye fwa w vin sou chanèl lan, pa bliye abòne pou lè videyo yo sòti pou nou kapab jwenn yo. Ok mesye dam na we anko.